yo tonbe deja se konsta yo ki deja ap fèt la nan moman nap pale a la jan ke nou sot sinyale w la zanmi entènot responsab DDO 1 an li menm Jacques Ader ki deja met pye l atè la o nivo de Dèlma 31 ebyen jan nou ap konstate li ansanm avèk nou nan videyo a la deja nou konstate e vrèman anviwon 2 machin gen youn vrèman se yon Nissan Patrol vrèman e ki te gen yon bandi anndan li. Zanmi entènot, deja lapolis ki vrèman ebyen detèmine la a, yon fason pou yo wè kòman yo kapab desitire, nou kapab di w, kidnapin ki genyen o nivo de Dèlma, piske nou kapab di w, se prèske ebyen, e chak jou bandi yo menm yo konn vrèman ap leve moun, ebyen lapolis li menm vrèman ki detèmine la a, yon fason pou kapab fini, nou kapab di w, avèk koze kidnapin sa a o nivo de Dèlma. Ebyen se konsa ebyen maten an byen bonè la lapolis nou kapab di w ki vide plizyè ebyen kidnapè atè jan ke nou ap konstate l nan videyo an la zanmi entènot. Nou kapab konstate tou vreman machin sa Nissan Patrol sa ki kanpe an la deja ki genyen yon moto ebyen e siklèt anba li men chofè moto a se dejistès li kouri e lè l wè ebyen machin nan ap pote boure sou li ebyen chofè moto a li menm li oblije vole zanmi entènot moto siklèt lan ki deja ebyen anba machin nan zanmi entènot se konsa nou menm tande koze nou deplase ebyen pou nou kapab pèmèt nou viv kòman sityasyon li menm li ye kòman lapolis li menm ki vreman detèmine la nan moman nap pale a la yon fason pou kapab ebyen fini avèk koze kidnapin sa a ebyen o nivo de dèlma se konsa nou menm nou te deplase. Maten an la a zanmi entènot pou nou se konsa sitiyasyon li menm li prezante la a nou o nivo de Dèlma 31 vrèman enben maten an la a maten lendi 23 fevriye an la a deja lapolis li menm deja stope plizyè kidnapè o nivo de Dèlma 31 enben nou menm nou te deplase pou nou te kapab vin pèmèt nou viv enben kòman sitiyasyon li menm li ye la a n ap gade sa a se yon plak enben sèvis de leta ke nou kapab di yo ravizè yo menm yo te ladan li. Zanmi entènot ebyen gras avèk vijilans lapolis ebyen yo arive stope ebyen mesye yo ki te deja vin leve moun nou kapab di w o nivo de Dèlma a ebyen nou kapab di w se konsa sitiyasyon an li menm li prezante nan moman n ap pale a la zanmi entènot nou pral kite w ebyen avèk imaj yo lapolis ki deja prezan y ap fè konsta y ap retire mesye yo e bandi yo menm atè a ebyen se konsa nou pral kite w ansanm avèk imaj yo men bandi yo yo menm yo te vini nan yon machin plak nou kapab di w. ki se sèvis de leta e zanmi entènot nan yon Nissan Patrol ebyen eh nou kapab di w se konsa e sitiyasyon li menm li prezante la o nivo de Dèlma 31 lapolis ki vrèman detèmine la yon fason pou kapab wè kòman yo kapab ebyen eh fini nou kapab di w desitire ebyen eh koze kidnapin sa a o nivo de Dèlma vwala kòman sitiyasyon li menm li prezante zanmi entènot an nou swiv kòman sitiyasyon li menm li ap dewoule o nivo Dèlma 31 nan moman n ap pale a la. Vwala e zanmi entènot, zanmi tande koze yo, jan ke nou ap konstate l nan la, nou egzatteman twouve nou o nivo de Dèlma 31, ebyen byen bonè maten an la. Lapolis ki arive ebyen zanmi entènot stope ebyen plizyè kidnapè zanmi entènot deja ki te nou kapab di w ki debake maten an la vin leve moun nou kapab di w lan Dèlma 31 e jan ke nou ap konstate l lan la e responsab DDO 1 an li menm Jacques Ader ki deja prezan ebyen zanmi entènot sou plas la n ap konstate. Sa se machin ebyen e bandi yo menm yo te ye e deja fòk nou kapab diw se plizyè ki tonbe la nan moman nap pale a la nou menm tande koze nou deplase ebyen pou nou kapab vin pèmèt nou viv kòman sitiyasyon li menm ebyen li prezante nan moman nap pale a la nou kapab diw maten ebyen byen bonè nou kapab diw zanmi entènot. e vrèman ki se lendi 23 fevriye an, jan ke nou ap konstate la la, lapolis ki prezan e nan dèlma 31 la, apre nou kapab di ou plizyè kidnapè.